Ban m di nou, èske nou konnen gen plizyè peyi nan mond lan ki pa gen okenn rivyè ni flèv ki travèse yo? A wi, e lavi boujonnen ladan yo. Yo itilize sa a pou kreye kondisyon pou lavi boujonnen ladan yo. Dlo dous se yon resous ki enpòtan pou yon peyi. Dlo se lavi. Nou konn tande sa toutan. Lè nou di dlo dous la, n ap pale de dlo ki pa sale, ki nan lak, nan nap, ki anba tè a. Dlo sa yo jwe gwo wòl nan lavi moun sou tè a. Pa egzanp, nan anpil zòn nan mond lan, rivyè ak flèv yo pèmèt yo wouze tè agrikòl yo, pwodui elektrisite, sèvi pou moun ak bèt ka jwenn pou bwè. Epi, nan kontèks chanjman klimatik la, kote planèt la, l ap fè cho ane apre ane, E dlo sa yo ede kèk zòn ki kole ak yo kenbe yon minimòm frechè. Gen de zòn ou ka ye la a ki tèlman fè cho, nan kèk peryòd, se bò yon rivyè pou w al poze w pou w kapab soulaje w. Menm jan w ap jwenn gen plizyè peyi ki nan difikilte pou jwenn dlo sa a tou, men gen lòt k ap byen pase ak koze dlo sa a. Pa egzanp, Kanada pou kont li posede 20 pou san rezèv mondyal dlo dous la selon done Statistik Kanada. Donk, lanati sanble pa beni tout pati nan mond lan menm jan ak koze dlo sa. Kounye a, ki diferan peyi sa yo ki pa gen rivyè ditou a e ki jan yo fè menm pou yo jwenn dlo pou yo fonksyone, wouze jaden elatriye? Ben la, pou nou konprann sa byen, sijè sa trè enpòtan, m ap lage nou nan men Jil. Men m ap tounen wi, gen yon ti pati ki enpòtan nan fen an, m pral eksplike nou. Pa rate l! Se Joseph Kendy Jules pou kominote Peace la. Jan Wilky sot di nou li nan kòmansman videyo a, gen anpe peyi nan mond lan ki pa gen okenn rivyè ni flèv pèmanan ladan yo. Selon Statista, gen 20 peyi nan mond lan ki konsa. Gen anpe nan peyi sa yo ka toujou jwenn ti rigòl oswa dlo k ap koule pandan yon peryòd nan ane a, men yo pa gen okenn kourdo pèmanan. Anpil nan peyi m ap pale la yo, se peyi ki nan zòn ki gen dezè. Se ka yon seri peyi azyatik, tankou pa egzanp, peyi Koweit, Yemen, Arabi Saoudit, Oman, Bahrein ak Emira Arab Ini. Si n pran Arabi Sawoudit kòm egzanp, enben, 95 pousan teritwa peyi sa a se dezè. Sa pa vle di 95 pousan peyi a sanble ak sa a non, paske gen vil nan peyi a ki konstwi sou dezè a menm. Gen anpe lòt peyi nan lis la, yo pa nan zòn ki gen dezè. Men, peyi sa yo tèlman piti gwòsè yon pla men, kou do yo pa genyen an pa parèt etonan. La m ap pale de peyi, pa egzanp, tankou Malt, Monaco, Tuvalu ak Îles Marshall. Ban m pwofite pote yon ti presizyon sou ka Monaco a. M konnen gen anpil moun ki panse Monaco pa yon peyi, ki panse Monaco se yon vil an Frans. M p ap ban nou manti, mwen menm tou lontan m te panse sa, sitou lè m te fèk kòmanse gad foutbòl, paske AS Monaco, ki se prensipal klèb foutbòl pwofesyonèl peyi sa a, ki tou piti, Enben AS Monaco ap jwe nan Ligue 1 an ki se chanpyona premyè divizyon Lafrans lan. Men, se gras ak yon akò ki fè AS Monaco jwe nan chanpyona premyè divizyon Lafrans lan. Monaco se yon peyi endepandan, yon peyi tankou tout peyi, li menm li dirije pa yon prens, li genyen drapo li, paspò li, etc. Ann fèmen parantèz Monaco a pou n kontinye pale de dlo. Kounya ann ale ann Afrik. Sou kontinan afriken an, peyi n ap jwenn nan lis sa a se Libi, Komò ak Djibouti. E an Amerik, se sèlman Bahamas ki fè pati peyi ki pa gen okenn rivyè ni flèv yo. Bon, sa pa ta dwe twò etone nou, paske Bahamas se yon achipèl ki gen yon pakèt ti zile tou piti. Donk, li pa gen rivyè ak flèv, sa pa twò etonan. Se menm jan pou peyi sa yo, m sot site 4 peyi ki trè piti yo, Malt, Monako, Touvalou ak Il Marchal, ki nan lis lan, men yo tèlman piti, nenpòt depatman w ta pran an Ayiti pou kont li l ap fè plizyè fwa gwòsè yo, Nou pap twò rete sou sa, sa pa twò twò etonan yo ka fon jan yo fonksyone. Men ann konsantre nou kounya sou peyi ki nan lis nou an, ki men lajè, kap fè plizyè fwa Ayiti, tankou Arabi Saoudit kap fè nenpòt 77 fwa Ayiti, men ki pa gen yon tras rivyè ni flèv ladan yo. Jan n konnen dlo enpòtan, kisa peyi sa yo fè pou yo fonksyone? La nap pale de Libi, Arabi Saoudit, Emira Arab Uni, Yemen, ki se de peyi ki trè vast. E sa k pi rèd la, etandone ke gen yon gwo pati nan tout peyi sa yo la m sot site a, kat peyi sa yo, ki se dezè, sa vin rann regle koze dlo a pi konplike pou yo. E, sitou, klima a, li koz ou pa vrèman jwenn lak natirèl kote ke moun yo ta kapab jwenn dlo ki pa sale pou yo itilize. Men, nou konnen lèzòm pa pran defi konsa nan men lanati. Ann gade ki solisyon peyi yo jwenn. Kisa yo fè pou yo fonksyone kanmenm malgre gwo gwo difikilte sa yo genyen? Dabò, kèlkeswa zòn nan mond lan, ki gen pwoblèm rivyè, flèv, ki pa gen sous etsetera, youn nan solisyon lèzòm te konn itilize depi lontan, se, konstwi rezèvwa, pran dlo lapli a, epi itilize dlo lapli a. Men solisyon sa a, li kapab depane nan ti zòn, ap ti t echèl, men nan peyi k pi avanse yo, solisyon sa pa sifi ditou. Paske la nou nan dezè, pa gen anpil lapli, e gen nan peyi sa yo an mezi ap devlope, tankou Arabi Sawoudit, Emira Arab Uni, kote n jwenn Dubai, peyi sa yo, yo ap avanse a yon grand vitès e sa vin rann bezwen anno yo ogmante konsiderableman, donk koze dlo lapli n ap pale la, sitou nan zòn ki gen dezè, sa pa sifi ditou. Dezyèm solisyon peyi yo itilize, yo eksplwate sa yo rele nap akifè yo anba tè a. Sa vle di yo ponpe fon fon fon, y al dèyè dlo pou yo fè dlo a monte pou yo bay moun sèvi pou yo fè dlo a koule nan tiyo. W ap jwenn gen peyi ki menm itilize dlo sa a pou yo konstwi rivyè atifisyèl. Pa egzanp Libi, Libi genyen pi long rivyè atifisyèl nan mond lan ki mezire anviwon 4,000 kilomèt, se dlo ki anba tè a ki trè fon ke yo ponpe epi yo vide nan espas la pou yo fè rivyè sa a koule. Donk, lanati pa ba yo rivyè pou yo konstwi rivyè pa yo. Twazyèm solisyon peyi sa yo itilize, yo fè sa yo rele desalman dlo lanmè a. Sa vle di, yo separe sèl la ki lan lanmè a avèk dlo a pou yo kapab jwenn dlo a pou yo fè moun sèvi. Selon IFPRI ki se Enstiti Fransè dè Relasyon Entènasyonal, 70 pousan dlo moun sèvi Arabi Sawoudit, sa vle di dlo moun itilize pou bwè, fè manje, benyen, etc. Se dlo ki sòti nan desalman lanmè a. E pou peyi Koweit menm, se 90 pousan dlo potab moun itilize ki sòti nan lanmè a. Pou Oman, se 86 pousan. Kounye a, kesyon nou kapab poze tèt nou, se ki jan moun yo nan peyi sa yo, yo fè pou yo separe sèl la ak dlo a nan lanmè a, jis yo rive itilize dlo sa pou yo fè l koule nan tiyo pou moun sèvi? Banm kite Wilky eksplike nou koze sa. M te di nou m ap tounen. Sa se yon egzanp izin desalman dlo lanmè. N ap wè yo mete li bò lanmè ben pou yo kapab jwenn dlo lanmè a pi fasil. Gen de metòd ki plis itilize nan izin sa yo pou yo kapab desale dlo a, sa vle di pou yo wetire sèl ladan. Pa bliye m toujou ap di nou, dlo a n ap bwè a la se yon pwodui chimik, li gen fòmil li, men fòmil li la. Sèl la tou, Nou itilize pou n fè manje, se yon pwodui chimik, li gen fòmil pa l tou, men li la. Ebyen, se jis de pwodui chimik sa yo ki melanje ansanm, ki bay dlo sale. Ebyen, nou ka separe yo, li jis ap koute anpil lajan. Se sa peyi sa yo ki pa gen dlo fè. Premye metòd yo itilize pou fè sa, yo rele sa desalman tèmik. Depi w wè tèmik yon kote, ou wè chalè. Bagay sa a trè senp pou nou konprann, paske chak jou n ap wè l. Ban m esplike nou. Nou konn remake lè n ap bouyi yon dlo, tout tan l ap bouyi nou wè l ap diminye, epi gen vapè k ap soti nan chodyè a. Ebyen, se dlo a k ap diminye, k ap transfòme sou fòm vapè a. E si dlo sa a te gen sèl ladan li, lè n ap kuit viv pa egzanp, tout tan l ap bouyi l ap diminye, sèl sa a ap kole anba chodyè a, rebò chodyè a, nou konn wè l tou blan. Sa vle di, sèl la a pa ale nan vapè a, li rete nan chodyè a menm, men dlo a ale. E kounye a, gen yon ti prensip senp nan fizik, menm dlo sa a ou fè tounen vapè a, ou ka fè l tounen sou fòm dlo likid ankò. Ebyen, se egzakteman sa izin yo fè ak desalman tèmik lan. Yo gen de gwo rezèvwa ki pèmèt yo chofe dlo a, e se anpil dlo, epi yo kapte tout vapè a, yo fè sèl la rete nan rezèvwa a, apre yo refwadi vapè sa a, Epi li transfòme sou fòm dlo ankò. Epi lè sa, li pa gen sèl ankò. Se dlo sa ki pral sikile nan tiyo, e nan kay yo pou sèvi moun. Men nou gentan wè ki sa l ap koute pou chofe dlo epi refradi dlo. Se pa ti kal enèji. Gen yon dezyèm metòd ankò yo itilize, Nan kesyon desalman dlo sa, yo rele dezyèm metòd sa osmoz envès. Tèm sa a se youn nan tèm, apre 12 janvye, nan kesyon kolera, Ayisyen abitye avèk li anpil, paske sou anpil miray, nan Pòtoprens lan la a, nan vil de pwovens tou, nou konn wè sa ekri kote yo trete dlo, osmoz envès. Sa k pase, se metòd sa yo itilize pou trete dlo sa. An pasan, trete dlo a vle di, se yon dlo ou genyen ki gen yon pil pwodui chimik ladan l ki ka twòp pou kò a, Si ou bwè l avèk yo, ebyen yo wetire ladan yo. Se menm jan an pou desale dlo a. Se trete. Pwens poze fès la a plis senp. Alabaz se yon fenomèn yo rele osmoz, yo pran epi yo pran kontrè la. Egzanp, ou gen yon pvc nan men w ki kapab koube, e kisa ou fè, ou pran yon filtr, yon bout eponj ou foure anndan l. E kounye a, li ale jous nan mitan, epi ou koube l. Kounye a, ou vide yon dlo sale nan youn nan pati yo la, epi sa k pral pase, dlo a pral pase atravè filt lan, epi l ap kenbe tout sèl la. Kounye a, sèl la pral rete yon bò, epi dlo a prale. Donk, ou vin filtre dlo sa. Epi filt lan piti, piti, piti, l ap pèmèt ti molekil sèl yo, NaCl yo, pa ka pase. Epi lè sa a, ou pral vin gen yon dlo dous. san sèl. Ebyen se teknik sa izin yo itilize nan desalman dlo lanmè a. Sof ke yo menm se de gwo kantite dlo ki kapab sikile nan tiyo pou alimante menm vil. Menm si nou wè 2 metòd sa yo parèt trè senp teknikman, men fanmi mwen lè yon peyi ap fè li pou plis pase 90 pousan dlo l konsome, bagay la pa senp menm menm menm menm menm. Sa koute anpil kòb paske se gwo izin yo mete sou pye pou fè sa. Pa egzanp, nan yon jou, peyi Arab Ini desale anviwon 7 milyon mèt kib dlo, selon done IFRI. Sa se dlo ki ka reprezante nenpòt demi milyon kamyon dlo, e ka menm plis menm, selon gwosè kamyon an. Donk, Se pa ti koze. Vwala, kit se ponpe e nap anba tè a e pou alimante rivyè atifisyèl yo, kit se desalman lanmè a, pratik sa yo pa san limit. Nap ki anba tè a se yon reseri rezèv ki epwizab. Pou se tankou w t ap pran dlo nan yon gwo sitèn. Ou pap plante pyebwa, w ap koupe rèd, sa vle di pyebwa, Gen yon kote k ap rive pap gen dlo ankò. Desalman dlo lanmè a li menm, li se gwo bout envestisman pou mete 2 gwo izin sou pye epi pou l kapab fonksyone. Donk anpil peyi m sot site la yo, yo fè efò pou leve gwo defi sa lanati ba yo, men mank resous dlo dous rete yon gwo difikilte pou fonksyonman ak devlopman yon peyi. Vwala, m espere ou te aprann ti kichòy sou platfòm sa ou ye a la ki rele Communauté Peace. Li la pou ankouraje tout moun ki vle pwodui konesans. Vwala, nou lage pye nou, n ap kwaze. Peace.